Lapolis fè mèvèy nan Kenskòf, lapolis kraze, sakaje divès gang Viv ansanm. Ebyen, nèg yo al monte sou Teleco la, lapolis sakaje e kraze nèg yo, simaye yo atè nan Kenskòf. Ou sonje deja, Teleco. Nèg sa yo, yo te mete lapat sou Teleco nap pale de bandi yo. Ebyen nou sonje kòman lapolis te rekipere Teleco. Ebyen nèg yo retounen la pou yal met lapat sou Teleco. Ebyen yo monte sou resif. Ou pral tande koze. Jakadè di batay la. Kare. E se chèf de gang yo objektif la ye. Paske se sa ki viktwa a. Nèg yo fini pa dakò, toutotan on chèf gang poko tonbe, gen moun ki pap bay travay la enpòtans. Ebyen Jakadè, nan moman n ap pale la, eklate batay la pou vini avèk tèt yon chèf de gang pèp ayisyen si gen youn nan moun atè a la a ki pi ki pi motive pou batay sa li rele jakadè wi ebyen jakadè deklare batay la atè a la pèp ayisyen. Nou pral kapote nan enfòmasyon sa la kote divès bandi yo menm yo jwenn ak zo grann yo avèk lapolis. Men byen avan gen pastè Moïse ki libere. Finalman aprè plizyè semèn pou m pa di mwa, pastè Moïse rive jwenn liberasyon l. Anpil moun tap mande, ebyen pou pastè Moïse libere? Ebyen pèp ayisyen, pastè Moïse li an tout libète e se avoka li ansyen senatè Zokiki ki anonse nouvèl sa a sou rezo yo. Lapolis pwouve menm si gen tonbe pa gen ret atè, se leve kanpe goumen. Paske nèg yo fon mouvman la, yo montre ke lapolis la chanje pa rapò a polis nou te konnen kèk jou pase yo la. Kibò yon blende ta pral chavire pou pa jwenn bandi boule l ra pye tè epi pou yo pa tiye polisye ladan l? Ebyen, nan batay ak bandi, pa erè, paske gen sa nan batay, gen yon blende ki chavire Ebyen pèp ayisyen, pito bandi pat vin atake lapolis pou blende sa chavire. Aprè bagay sa fin pase lapolis fè mèvèy. Ebyen pèp ayisyen, rale ti chèz ba w pou tande detay pou tande kisa k pase nan Kenskòf pandan bandi yo, yo menm yo te deside al atake Teleko, ebyen lapolis sakaje e fè mèvèy e pa gon grenn polisye ki soti viktim nan sitiyasyon sa. Ann tande detay touswit aprè n ap kontinye pou rès enfòmasyon yo. Tante atake EM blende a avèk koktèl molotov nan tantativ pou repliye pou ke l pa boule. Gon kawotchou blende a ki malerezman al tonbe nan yon kanal pandan fòs lòd yo ap tire kout bal ansanm avèk mesye bandi yo pou yo eseye wè nan kèl mezi yo ta eseye wè nan kèl mezi yo ta retire li. Men malerezman. Blende sa te rive rive chavire e gen 2 videyo ki disponib ki dispoze la. Sib ke nèg yo te vize a se te Leko. Yo atake li nan plizyè pwen e gen anpil eleman de enfòmasyon ki te deja disponib sou pozisyon ke nèg yo te vle rive sou lapolis. M ap raple pou ou ke site Leko a se ajan swat e avèk 2 nèg ki nan Fò Zame Dayiti ki jere li. Nèg yo atake Kenskòf nan yon zòn yèswa ki rele Baza, non ki pa twò lwen yon lòt mòn ki rele Mòn Prezidan. Yo te eseye ansèkle Teleko. Te gen yon blende ki te pral pote ranfò. Nèg yo atake avèk Koptè Molotov. Yon ti espas presizeman ki rele Bò Kay Kas. Bò Kay Kas la se yon kay. Ou sonje a yon sèten moman m te di sa sou radyo a ke Kay Kas lan nèg yo te itilize l e selon enfòmasyon yo di di te anfèmen andan l pandan plizyè jou. Se te negosyasyon pou te mete l deyò. Donk se nan tou pre sa la. Etandone ke wout yo yon ti kras piti e yo pa fèt oubyen wout yo. Se pa de wout ki ki ki bay aksè fasil avèk anlè a, sitou lè gen gè. Anplis, nan yon epòk kote gen bwouya sou tout komin nan, epi nèg yo tante atake blende a avèk koktèl molotov, nan tantativ pou repliye pou ke pou ke l pa boule, gon kawotchou blende a ki malerezman al tonbe nan yon kanal, pandan fòs lòd yo ap tire kout bal ansanm avèk mesye bandi yo, pou yo eseye wè nan kèl mezi yo ta. Yo eseye wè an kèl mezi yo ta retire li, men malerezman blende sa te vin rive chavire e gen de videyo ki disponib, ki dispoze la e petèt ou gen ou menm a dispozisyon ki montre ke lapolis te rive pran posesyon de blende sa ki te manke boule pa lè bandi zame. Mete m sinyale pou ou Galette ke. anlè a franchman pou mwen menm gen des espaces ki abandonne par la police nationale d'Haïti mwen pale avèk des autorités ki nan la police lan pou ki rezon prensipal rezon dirèk ki fè ke poko janm gon entèvansyon depi dènye entèvansyon ki te fèt nan Teleco pou te repran kontwòle avèk komisè Gauthier ki te responsab operasyon nan moman sa anlè a pou ki sa poko janm gon lòt operasyon ki mennen pou deloje mesye yo 1 an depi kout bal ap tire 1 an depi lajan ap depanse. 1 an depi per diem ap bay, 1 an depi prim de risk ap bay, 1 an depi pa gon inite galèt nan lapolis lan ki pa moute kenskof. Pa gon inite nan lapolis lan. Kèlkeswa inite l te ye a, m gen enpresyon grenn inite ki pa tèlman fonksyone anlè a oubyen moute anlè a, sikile anlè a, se petèt 4 Tim avèk USP. Apre sa. A yon sèten moman ou jwenn USGPN, ou jwenn BOID, ou jwenn swat, ou jwenn Politfront, ou jwenn tout inite nan lapolis lan. Gen de lè m konn ap gade deplwaman fòs lòd yo, m konn bezwen 300 polisye m ap jwenn li nan espas la. Alòske nèg k ap bay pwoblèm yo galèt, se pa nèg k ap bay pwoblèm yo monfrè, e pa san yo yo te ye a yon sèten moman. Lapolis tèlman te domine nèg yo, m gen enpresyon, selon eleman de fòmasyon ke m gen, se pa menm yn enpresyon, c'est une information, a un certain moment nèg yo te desann mwens ke yon senkantèn, e ki kantonnen nan tout komin nan, paske m ap pale la de plizyè seksyon kominal, prèske 5 seksyon kominal ki te konsène par la descente des lieux des gangs armés. Ou gen bandi nan Sousay, ou gen bandi nan Nouvèl Torèn, ou gen bandi nan nan nan nan. Gransous, ou gen bandi nan Belo, ou gen bandi Klèmanso, ou gen bandi Gode, ou gen bandi Mòn Mitil, ou gen bandi yon seri de lòt kote. Donk, sa te eksplike ke gen dwonn, gen blende, fòs lòd yo atè a, gen fòs ame Dayiti, gen ajan Kenyan, gen fòs de sipresyon de gang e jiska dat, Poko janm genyen de desizyon ki pran pou yo libere espas sa yo ki kontwole dezòmè pa lè gang zame. Palan de Kenskòf, prezantman sitiyasyon an aparamman kalm, men kalm dan sètèn vil de Kenskòf, pa egzanp, bò meri Kenskòf la, pa egzanp, enpe patou nan Dwèt, pa egzanp, nan zòn Gibè, pa egzanp, bò mache. Wi, se de zòn ki relativman kalm. Apa sa, majorite lòt espas yo ki elwanye de santre vil la, gang yo ap gen bosco yo. Gang yo voye moun vin achte manje pou yo fè mak e moun yo travèse nan raje e. Gen sant Bèlvil ki fèt yè la, mon frè, yè swa la pou vre maten an. Se wout ke yon pil peyizan kreye wi pou bandi yo ki fè ke bandi yo rive. M pral eksplike sa m di a byen. Wout ke nèg yo itilize pou rive atake lapolis, se peyizan ki ap tante al pran ti bagay yo gen lakay, ki ap tante al nan jaden, tante al travay. Pandan peyizan ap tante al travay, li vin gen yon modèl d'amikalite, de partnership ke l devlope avèk manb gang yo ki prèske san anyen anlè a, paske nèg yo pa gen yon gwo kay vre yo rete, yo pa gen manje vre, se moun ki al nan vil lan k achte manje pou yo. Donk si pou nèg la jwenn diri, si pou l jwenn lwil pou l fonksyone, si pou l jwenn bwason pou l fonksyone, se, se, se, se moun ki nan popilasyon sivil lan ki ale achte bagay pou yo epi pote l ba yo. Donk tout espas sa yo, peyizan an konnen l. Donk gen de moun nan popilasyon an ki gon sòt, yon sòt de konpomisyon galèt. Pèmèt ke bandi yo gen tout asans yo. Si lapolis anpeche bandi rete nan Klèmans yo, anpeche bandi ap fonksyone nan Fousi, bouke tout ti atè ki debouche vè le centre ville, tout ti atè ki debouche vè sant vil Kenskòf la, donk lapolis lan tap gen kapasite. Pou mennen operasyon l trè fasil, pandan y ap anpeche gang yo devlope kapasite yo sou tout espas yo, men tou, pandan y ap anpeche ke gang yo apwovizyone an minisyon, an materyèl. Paske pou gang nan sibsiste, fò l gen manje, fò l gen dlo, fò l gen lòt bagay pou l pran plezi l. Sa k eksplike ke nèg yo gen tout kapasite sa a, y ap jwenn manje, yo jwenn tout sa yo gen bezwen, manje ap vin jwenn nèg yo, minisyon ap vin jwenn yo, sòlda ap vin ranfòse nèg yo, pandan anba zye otorite yo an pa fèt. Donk, si gon travay esansyèl k ap fèt vre, Menm kout men y ap bay nan sant vil la, fòk yo bay li Kenskòf. Paske majorite nèg k ap kouri akoz de aso lapolis nan vil la, se anlè a yo vin kache. Donk, s on vibran mesaj, s on vibran apèl ke m lanse alandwa dè zotorite pou m di yo, lameri gen pou l chita ansanm avèk otorite nan lapolis yo, avèk komisè Kadè ke m te konnen ki te konn batay, ki se komisè aktyèl nan Kenskòf, pou yo debouche oubyen bouche tout atè ki rive sou gode. Pa egzanp, nan zòn Gran Sous. Nan zòn Gran Sous gon ti kote yon ti zòn yo rele Gran Sous gen gang ladann nèg yo kontoune e se peyizan ki bay nèg yo espas sila yo. Metenan pap janm gen operasyon ki bay rezilta san le sipò dè manbre de la popilasyon notamman lè brigadye, brigadye kominal yo. Donk lapolis la gen obligasyon pou chita pale avèk responsab brigadye sa yo, responsab brigad sa yo pou pèmèt ke gen yon sinèji ki devlope nan kesyon pataj enfòmasyon. Si mwen kòm jounalis Mwen jwenn eleman de fòmasyon yo. M pataje l avèk lapolis. Lapolis pa enterese fè operasyon sa. Se bagay ki gade yo. Metenan, si gen sinèji vre pou yo fini avèk Kenskòf la, ke responsab brigad yo, lameri, dwayen nan zòn yo, notab nan zòn yo, chita ansanm pou gade karikati zòn nan, pou gade filozofi moun zòn nan, e gade enfòmasyon paske. Pap gen solisyon galèt san enfòmasyon, gen twòp nèg kenskòf ki nan gang, gen twòp pitit kenskòf ki nan gang, gen twòp pitit belo k nan gang, gen twòp pitit gode ki nan gang, gen twòp pitit fursi ki nan gang e se moun anlè a ki vann zòn nan donk se moun tou anlè a ki gen lespri yo kalm, lakonsyans klè ki pou travay bò kote otorite lajistis avèk lapolis yo pou pèmèt ke gen de solisyon ki bay. Ok e pou maten an e Kòman sa ye prezantman? Kòman sa ye nan Kenscoff? Paske m aprann ke jiska maten an, te gen kout bal ki t ap chante anlè a. Wi, jiska maten an, gen de tiyon ki pa, ki pa e, e, erm, erm, ki pa nouri, men relativman kalm, paske se de zòn ki toujou sou kontwòl lapolis a yon sèten moman, men tou gen de zòn tou ki rete sou kontwòl bandi yo. Pa egzanp, jiska prezan, Gode toujou gen gang ladan l. Donk, si Gode gen gang ladan l, a nenpòt moman nèg la gen dwa, swa pou l entimide lapolis, oubyen pou l montre ke pa gen anyen serye k ap fèt, nèg la gen dwa parèt, li pase yon dechajè, yon twa chajè, pou l entimide yo oubyen pou l montre ke prezans yo la. Donk, si gen bagay serye k ap fèt jodi an la a, semèn nan, sifi pou yo fini avèk bagay anlè an. Donk, kalm, kalm lan se nan santre vil la, kalm lan se bò meri an, kalm lan se bò BUH lan, kalm lan se bò komisarya a, se nan yon seri de lòt ti zòn tou, oubyen lòt ti kontou ki nan sant vil lan. Apa sa, majorite lòt zòn yo nan Kenskòf toujou gen gang ladan yo. Y ap tiye moun, y ap vyole moun, y ap kidnape moun, y ap fè tout sòt degzaksyon anba je otorite yo. Enben,
mèsi, mèsi anpil Cliff. Rete swiv, si gen evolisyon a fè nou siy.
Mèsi mon frère, depi gen evolisyon, si ta gen evolisyon, anepòt moman done, m ap fè w siy. Dakò, wala.
PM Alix Djidje Fils-Aimé, misye klè pou l di ke Li pral batay, li pral mare, li pral fouke, kèlkeswa gang a kravat, kèlkeswa gang a sapat, kèlkeswa gang a kostim. Fizeme fè deklarasyon sa a nan adrès a nasyon ke l te fè Nan sware ki te samdi 7 fevriye an, apre ke ofisyèlman ke kontwòl peyi a vin nan men Alix Didier Fils-Aimé, enben tout sa pa dwat aranje kò yo, ke Fils-Aimé klèman di ke li pral batay kont tout fòm de gwoup nèg ame anndan peyi an, ke li te ak kravat, Kel te a sapat, kel te a kostim, paske jodi a peyi a dwe konnen sa n rele lapè, sekirite e pou òganize eleksyon. Eske moun ki nan revolisyon yo pral konnen de moman difisil anba men PM e Fils-Aimé? Eske moun ki nan kou de kasasyon yo pral konnen de moman difisil anba men PM Fils-Aimé? Eske kolejyal prezidansyèl ki li menm gen 3 manm ke yo chwazi ki ta dwe vin jwe wòl laprezidans pral konnen de moman difisil anba men Fils-Aimé? Èske tou de lòt sektè, de lòt gwoup anndan peyi an pral konnen de moman difisil anba men Fils-Aimé? Èske Fils-Aimé tou pral konpòte l an ti bobo paske jodi an pa gen anlè tèt Fils-Aimé, se Fils-Aimé ki se sèl chèf anndan peyi an, kidonk jodi an la a Fils-Aimé li pran kontwòl peyi an, se kòmkwa m ta di ke se Wa Henri ii Oh ke franda pale de wa ariel henry e jodia se wa ebyen e fizeme kel kapab di de menm tou fizeme yon lot bò misye di li louvri bral pou kel dialoge avek yon ansanm de sektè alò si fizeme fè konnen ke yo pral batay kont bandi a kravat bandi a sapat bandi a boyo bandi a kostim e yon lot bò li di w ke li prè li pare poul dialoge avek e avek anm di tout sektè Eske fils Aimé se pa nan betiz, eske fils Aimé se pa nan rans ke lap pase ansanm de sektè, ansanm de aktè yo, Désir kòman nèg yo mon frère? Felisitasyon nou bel e byen anfom, li enpotan pou nou mete aksan eske desizyon Alix Didier Fils Aimé ap pran yo legal ou ilegal. Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an atravè majorite a ki te chwazi Alix Didier Fils-Aimé avan manda yo kadik yo revoke Alix Didier Fils-Aimé. Eske Alix Didier Fils-Aimé legal oubyen li ilegal? Si li legal, sou ki baz ke nou kab di li ilegal? Si li pa legal oubyen li legal men sou ki baz nou kab di li legal egalman pou l pran desizyon nan non peyi a? Si nou fè fwa nan deklarasyon Fritz Alphonse Jean, kèlke jou aprè yo te vin pran desizyon pou te revoke Alix Didier Fils-Aimé Blaise-Sitherson, li tout desizyon ke Alix Didier Fils-Aimé pral pran aprè majorite konsèy prezidansyèl la te fin pran desizyon atravè rezolisyon an, yo tout pral ilegal. Sa vle di, Alix Didier Fils-Aimé pral aji dèyè do lalwa. Nan adrès a la nasyon, Alix Didier Fils-Aimé a, li anonse, nou ta ka di ke l gen yon sòt de koyerans pa rapò avèk deklarasyon ke l te fè nan gradyasyon 35 kièm pwomosyon polis nasyonal la, sitou nan P 4000, se premye pwomosyon ki sòti nan desizyon ke wo kòmandman lapolis la pran nan pwogram sa a pou gen 4000 polisye sòti prèske nan yon sèl grenn lane, anpil moun gen kesyon sou sa, e Alix Didier Fils-Aimé te klè. Li di ni granga kavat, ni granga sapat, yo tout yo pral konnen de moman nwa. Ebyen, eske nou kab konsidere Jilsèn Edwa, ansyen DG, ansyen direktè jeneral ladwann, kòm yon gang a kravat paske nou wè dcpj mete avi de rechèch dèyè l? Eske n kab konsidere Ralph Youri Chevry kòm yon gang a kravat paske nou wè gen avi de rechèch ki dèyè l? Eske n kab konsidere Smith Joseph kòm yon gang a gravat, paske nou wè l gen avi de rechèch, e moun sa yo, se de moun, selon enfòmasyon ki disponib yo, yo pwòch avèk Fritz Alphonse Jean, ki, kounye a, twouve l nan Sent Suzanne, li pa t menm prezon, li pa t menm prezan, padon, nan enstalasyon oubyen nan pasasyon pouvwa ki t ap fèt nan Vila Dakè lan, lè si tè sonb. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon, ki kote peyi a prale? Èske Ayiti toujou endepandan, oubyen yon lòt fwa? Peyi Dayiti twouve l sou lokipasyon amerikèn paske depi prèske on semèn, plis ke on semèn, alò gen 3 bato lame amerikèn ki an Ayiti. Alix J. Fils-Aimé pa janm di anyen e Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ki te la yo pa di anyen sou kesyon sa a, Ministè Defans, Ministè Enteryè pa kominike pèsonn e ansanm aktè k ap pale politik anndan peyi a. Youn pa pite mo sou sitiyasyon sa. Èske se pè yo pè pou viza yo pa koupe? Èske pè yo pè pou yo pa pimpe pitit avèk madanm yo ke yo genyen ke Lèzetazini vini ki pèmèt ke yo pa pran pozisyon? Nou pral gade. San dout, n ap gen on envite nan Kalfou Verite maten an. Tout moun ki chita sou ti chèz ba yo, yo pral tande ansanm kesyon yo, yo pral gade analiz yo sou sitiyasyon ak kriz ke peyi a ap fè fas 40 lane apre yon tranzisyon de yon rejim pou vini nan yon lòt Èske li te merite pou n te fè tranzisyon an? Ki sa tranzisyon an pote ki pèmèt anpil nan nou nou gen kè kontan ak lajwa oubyen nou regrèt? Blaise Peterson ki pratikman nou pral gade ansanm detay yo avèk envite ke nou pral gen la ki deja sou plato avèk nou san dout Blaise Peterson. Envite nou se Léonard Jean Renalno, misye se responsab ak Kri Nasyonal. Léonard, se yon plezi pou nou ansanm wi la a. Bon, mwen di bonswa a Peterson Blaise e m di bonswa a Desir.

inik otorite nan pi wo nivo nan leta jodi a, men lap mennen batay kont yo, ou menm kòm yon aktè politik, e kòman ou wè deklarasyon sa a?
Bon, mwen panse, kèlkeswa moun ki gen bon sans, e ki kwè nan moralite, lòske yon deklarasyon fèt, yap mare bandi a kravat, bandi a vès, mpanse sa son bagay ke nou dwe aplodi. Men malerezman, se pa pou la premyè fwa kesyon sa yo, yo poze. Se pa pou la premyè fwa deklarasyon sa yo fèt. Donk, youn nan bagay n ap di Alix Fils-Aimé, e nan premye entèvansyon ke l fè a, li montre li vle tounen avèk rèy divalyeris la. Alix Fils-Aimé dwe konnen Li son premye li son premye minis ki revoke. Kò an esplike sa, e lòske e 9 indesan yo, sa ke yo te ekri nan 3 avril la, e akò yo a, sa pa t pibliye nan dans le moniteur. Donk jodi a, Alix Fils-Aimé li revoke. Lòske yon Lòske yon kandida pou pòs Premye Minis li al devan Palman an, lòske yo swa revoke l oubyen yo ba l yon vòt, yo di yo pa dakò avèk li, sa a pa al dan limonite. Donk jodi a fòk popilasyon an li dakò, li konprann sa, Alix Fils-Aimé se yon Premye Minis ki revoke. Ok.
Men kounye a, eske nou menm kòm aktè, kòm aktè politik ki sou sèn nan, e pa gen yon krentif ke jodi an, ke de seri de moun, swa ki pral kanpe, swa an fas Fils-Aimé, paske msye e sèten nou menm kòm aktè politik, nou pa pral bay Fils-Aimé yon boulevard, men eske nou pa krenn ke. Le fè ke nou menm kòm aktè atravè deklarasyon sa ke Fizeme li menm li fè la, e a nenpòt non nou pral kanpe ki pral di Fizeme pa ka rete, Fizeme prale ou pa, èske nou pa krenn ke e swa dcpj swa lajistis pral lage de manda ou di mwens ke ap mache chase e chache nou pou anpeche ke oubyen pou nou pa deranje pouvwa Fizeme a? Nou pa gen krentif sa a? Bon, mwen kwè ke moun k ap goumen Pou chanjman peyi a, moun sa yo, yo pa dwe pè. Paske m kwè gen anpil moun k ap goumen sou leteren, moun sa yo, yo pa yo pa menm jan avèk 9 vòlè ki te nan tèt pouvwa a e moun sa yo, mwen panse jodi 8 fevriye a, Moun sa yo, yo te sipoze deja anba kòd. On moun kap fè politik, ki kwè nan peyi l, kap denonse, e moun sa l pa fè anyen ki mal pou dcpj arete l. E mwen kwè ke entwodiksyon Alix la li mal fèt. Dayè, Blaise, Désir, m pa konn si nou remake sa, Menm premye nominasyon Alix li fè se tèt li li nome kòm kòm minis kòm minis finans. Imajine ou se premye minis ou nome tèt ou minis finans poukisa w fè sa? Finans peyi a, kòb peyi a kounye a se ou menm tou ki pral jere l. Donk sa se deja Yon bagay ki ta pou fè moun yo kesyone Alix Fils-Aimé. Jodi a, ansanm de moun k ap fè politik anndan peyi a, se pa moun k ap chache manje. Se moman nou dwe mete nou ansanm pou ke nou reflechi ansanm pou n wè kòman peyi a li kapab soti anba sa l nan eta ke l ye a. Lefèt ke blan ameriken yo deklare y ap sipòte Alix Fils-Aimé, mwen chonje 28 fevriye 2024, gen anbasadè Powell ki te fè yon deklarasyon, li di Aristide la pou 5 an, nou menm ofisyèl ameriken n ap sipòte l pou l fè manda 5 an l lan.

pou l fè tout sa ki mal, pou l fè pèp la nenpòt tout bagay ki mal e y ap toujou sipòte l. Nou kwè ke jodi a, se klè, moun k ap fè politik anndan peyi a, fòk yo òganize yo pou ke yo jwenn yon teren dantant antre yo menm pou yo wè se kiyès k ap nome kòm prezidan anndan peyi a. Pwochen prezidan de la repiblik la, se li menm ki pral detèmine Eske lap kenbe Alix ou non oubyen eske se yon lòt premye minis ke l pral nome? Se klè, se lojik, Fils-Aimé pa ka rete nan tèt pouvwa a endefini jan Ariel te fè l la. Eksperyans ke nou te fè sou Ariel ki te pase 9 an, ki te pase 3 zan anndan pouvwa a, ki tap dirije, nou wè ki kote l mete peyi a. Èske nou pral fè eksperyans sa yon lòt fwa ankò? Nou di se pa posib. E se yon nan rezon nou ankouraje aktè politik yo pou yo dekwaze bra yo, pou ke yo mete yo ansanm, pou ke nou reflechi le pli vit posib pou nou chache yon jij, yon majistra debou Pou ke n wè kòman, kòman kapab gen yon moun ki nan tèt pouvwa. Malerezman, anpil nan aktè politik yo, yo brile prezidan kou kasasyon an Lebrun e lòt. Ilèvrè ke nou menm, nou te toujou di sa, Lebrun li te lèse l nome pa Ariel ki pat gen oken tit, oken pouvwa pou ki l t nome l kòm prezidan kou kasasyon. Donk jodi a e gen yon gwoup moun k ap fè politik, yo te bezwen retounen avèk li, malerezman mesye yo, mesye dam yo, yo brile Lebren. Donk jodi a mwen fè apèl a moun ki kwè nan kasasyon yo, Moun ki kwè nan chanjman yo, pou ke nou diskite antre nou menm pou nou wè kòman nou kapab jwenn yon jij oubyen yon majistra debou ki pou jwe wòl la. Paske nou te toujou di sa nan entèvansyon nou t ap fè nan radyo yo, nou te di li pa obligatwaman lòske nou di nou pral nan kasasyon pou ke nou te chwazi yon jij pami 9 jij yo. Paske nou konnen anpil ladan yo, yo pa regilye. Donk ke nou te di, nou pa bezwen yon jij nan kou kasasyon, men nou bezwen yon jij, nou bezwen yon majistra ki nan sistèm nan e ki genyen de trè bòn renome kote yo pa repwoche l de anyen. M kwè jodi a, gen diskisyon sa yo k ap fèt antre plizyè aktè anndan peyi a pou n wè kòman Twou vid sa ke nou kapab bouche l. Donk, apèl la li lanse a tout dirijan, a tout moun ki kwè nan peyi a pou ke nou mete nou ansanm pou n wè kòman nou kapab rezoud pwoblèm peyi a. Kriz sa ki dire twop, ki dire twòp tan anndan peyi a, kriz sa li dwe rezoud. Konnya kòman kòman ou menm kòm ou aktè politik kòman ou wè e kominote entènasyonal lan sitou lèzetazini ki klèman di ke li menm li kanpe li kore li sipòte Alix Didier Fils-Aimé dayè ou ka wè sa ou ka wè majorite sòti ke swa chaje dafè ameriken anbasadè kanadyen e anbasadè franse yo tout kanpe dèyè Alix Didier Fils-Aimé kòman konnya nou menm e nou wè tou gen. Gen de konseye ki yo menm tap eseye sòti bon plase vize me nou wè viza yo koupe, yo sou sanksyon, e kòman nou menm ki kòm si la pral, mwen pa konnen men kisa n gen kòm fòmil kòm estrateji a travè yon majistra nan kou de kasasyon jan w di an pou ta ranplase alò pou ta vin kòm prezidan e menm ta travay sou revokasyon vize me ki ki ki ki fòs alò ki mwayen ke n gen nan men nou pou ke n kapab rive ateri avèk sa a?
Bon mwayen an se dyalòg.

An nou chita le plus vite possible pou n wè kòman pwoblèm sa li kapab rezoud. Alix Fils-Aimé konnen trè byen li pa kapab jwe lè de wòl a la fwa e Alix Fils-Aimé fò ke li konnen li se yon premye minis ki revoke e moun ki revoke l yo tou se yo menm ki te nome l. Si yo si yo te gen dwa pou yo revoke l e yo pa la ankò, donk son lòt son yon lòt fè ki montre Alix Fils Aimé li menm li sipoze ale pli dousman antan ke premye minis revoke pou pou ke gen yon diskisyon fran avèk klas politik la Pou n wè se kisa y ap fè, kòman yo kapab nome yon moun nan tèt egzekitif la. Nou menm se la ke nou ye, e se diskisyon sa yo k ap kontinye fèt atravè tout la Repiblik. Ann avanse Désir paske ou konnen nou p ap kenbe Léonard twòp, men ann avanse Désir avèk kèk kesyon kapab gen pou Léonard ou menm. Trè byen Léonard Jean Renaldo, e youn nan figi responsab anndan peyi a, yon militan ki toujou prezan nan pran de pozisyon, nan fè de deklarasyon, gade Alix Didier Fils-Aimé kòm premye minis demisyonè k ap likide lè zafè kourant selon sa majorite konsèy prezansyèl tranzisyon an te pran kòm desizyon. Eske ou pou menm ansanm desizyon ke Alix Didier Fils-Aimé ap pran la yo nan angaje la repiblik yo legal oubyen yo ilegal? Si yo ilegal, ki jan nou menm kòm aktè politik k ap fè fas avèk yo? Oubyen si yo legal, ki modèl apui ke kominote a ak aktè politik yo k ap bay desizyon ke Alix Didier Fils-Aimé ap pran jodi a?
Bon, yon premye minis ki revoke, se ta dwe yon premye minis ki la k ap likide afè kouran. Daprè mwen, se sa ki dwe fèt. Donk jodi a, gen de gen de de desizyon Alix li ap fè fòk li siveye, fò li pran prekosyon. E youn nan desizyon ke l pran, se nome tèt li minis finans. E atravè deklarasyon l yo tou, li sipoze pran anpil prekosyon pou ki sa, paske genyen òganizasyon dwa de lòm non sèlman ki an Ayiti, Men aletranje e ki la k ap obsève. Donk, e nou pwofite envite òganizasyon dwa de lòm yo tou pou ke yo menm pou ke yo kòmanse pa note aksyon Alix Fils-Aimé ap pran yo pou yo menm pou pli devan pou ke li kapab reponn kesyon kesyon lajistis. Poukisa yon premye minis revoke, jan nou di a, li trè, li trè limite nan aksyon ke li ap poze yo. Donk se yon moun ki la jis pou, pou ke regle afè kourant jiskaske genyen yon lòt staf dirijan ki pran pouvwa a. Donk se sa ke nou kapab di nou menm. Trè byen.
Men kounye a, si nan pese donk gade desizyon, premye desizyon ou gade, revokasyon minis finans ak ekonomi an, la nan pale de Alfred Fils Métellus, ke n sonje ke konsèy prezidansyèl tranzisyon an, avan ke yo te pase leponj, e sou dat ke yo te genyen pou yo te kite pouvwa, se te Alfred Fils Métellus ke yo te dezinye kòm premye minis. Si Alix Didier Fils-Aimé revoke l, e se li menm ki tou kenbe pòtfèy lan, Èske sa pa pote de dout pou nou menm kòm aktè ki sou le tèren kote nou konnen mesye sa yo, yo fè gagòt anpil nan lajan ki nan administrasyon piblik lan? Ou pa panse se yon moman okazyon, se yon okazyon ki pèmèt ke Alexis Thibert deside sou ansanm lajan ke l bezwen debloke nan trezò piblik lan? Bon, kòm nou di, ansanm de moun sa yo ki te fè pati gouvènman Alix la, ansanm de endesans sa yo ki te di e prezidan yo ye, Se yon pakèt moun ki te vini pou yo kraze oubyen pou yo detwi peyi Dayiti, pou yo detwi resous nou. Mwen menm mwen panse, menm lòske Alix nou di li dwe limite nan aksyon l ap poze yo, 9 vòlò ki te di e prezidan yo ye, mwen menm panse jodi a moun sa yo, yo te sipoze anba kòd pou aksyon malonèt ke yo fè peyi a. Donk yon lòt fwa ankò ke nou menm nou di e. Peyi a li dwe dirije pa dè moun onèt, pa dè moun ki kapab. Se youn nan rezon, e nou ap redi l ankò, diskisyon yo dwe kontinye fèt, fòk nou wè se ki fòmil n ap itilize pou ke nou gen yon moun ki nan tèt egzekitif la. E moun sa a ki pral nan tèt egzekitif la, Kòm nou te di talè a, moun sa se li menm ki pral detèmine èske l ap kenbe Alix ou non, èske l ap nome w yon lòt premye minis. Donk yon lòt fwa ankò, diskisyon yo dwe kontinye fèt e nou menm kòm responsab kri nasyonal, nou fè apèl a tout òganizasyon, pa egzanp depi jodi a nou kòmanse diskite avèk plizyè òganizasyon e pati politik e n ap kontinye fè sa pou ke le pli vit posib ke nou gen yon kò, ke nou gen yon ekip ki la pou diskisyon yo fèt. Trè byen.
Pou sèten yo gade ilegalite nan desizyon ke Al Egzije Fils-Aimé koumanse pran la yo, sitou pou 2 konsèy minisipal, 2 ajan egzekitif enterimè, ajan egzekitif enterimè li tou dezinye kiyès ki kab nome yo, kiyès ki kab revoke yo, desizyon kiyès ke li ye, e byen lòt desizyon ke Al Egzije Fils-Aimé deja pran, swa revoke 2 konsèy minisipal. Pòtoprens ak Petyonvil. Eske ou menm ou gen yon reyaksyon bò kote legal ak ilegal sou desizyon sa ke Alexis JXDB deja pran? Bon, nou menm, sa nou kapab di, misye twò prese. E il resanb, nou pa konfime non, men sanble nan katèl Pòtoprens lan, son ekip ti boujwa ke Limite ap dirije. Donk la boujwazi, yo menm, sanse ki gen pouvwa nan tout totalite l, Donk fòk yo konnen pèp la pa dakò avèk yo, pèp la li konnen son gwoup mechan kap egzèse pouvwa sou yo, kap detwi yo, ki pa vle peyi a li gen moun ladan e ekip boujwazi sa ke nou tout konnen se yo menm ki kontribiye e ki mete Ayiti nan sa li jodi a. Yon lòt fwa ankò Alix Fils-Aimé li twò prese Nan revokasyon l yo. Ilèvre, yon revokasyon tankou majistra Petyonvil la, yon nèg konsa pa t sipoze menm majistra. Donk nou pa gen pwoblèm. Poukisa? Poukisa l pa t de majistra? Èske gon pwoblèm etik, konpòtman? Kisa ki pèmèt ke w di pou ou menm li pa t de majistra?
Bon, antanke jounalis, bon, kòm ou poze kesyon an, ou konnen Normil se youn nan moun ki gen anpil akizasyon ke yo te pote kont li. Otreman di, nou pral detaye, Mesonè ki pat dwe prezidan, e se pat yon nèg ki te sipoze prezidan yon katèl, e lè nou di prezidan katèl la, li pat dwe nan tèt katèl Petyonvil la. Donk nou pa bezwen antre nan detay, e mwen kwè nou tout kòm jounalis ke nou konnen, e yon nèg konsa pat sipoze majistra. Donk nou pa gen pwoblèm nan sa, men se fòmil lan, e Alix Fils-Aimé li twò prese, E sanble li gen yon bagay ki dèyè l, l ap kouri. Donk, e sa fè nou di, fòk li ta reflechi, konnen li se yon premye minis ki revoke. Trè byen.
Pa bò kote pa mwen, petèt se kab dènye kesyon. E Léona Jean Renaldo, youn nan vwa ki trè frekan nan medya yo, nan televizyon yo nan peyi Dayiti, sou platfòm e medya sosyal yo, nan pozisyon ke w ap pran sou peyi a, E pa mwens ke yon semèn depi genyen 3 bato lame amerikèn ki prezan e atravè ber de Port-au-Prince, bò kote pa ou menm kòm aktè kisa ou wè de deplwaman sa a san pyès pozisyon ofisyèl bò kote leta ayisyen ou menm ki petèt ta ka di ou se yon patriyòt, dizon nasyonalist? Kisa sa fè konsyans ou? Kisa sa di w? Bon, jodi a nou wè li pli vizib. Kote genyen bato, bato ameriken kote ki genyen milite ladan yo. Li pli, li pli vizib. Men ke nou konnen genyen anpil anpil ane depi se ameriken k ap domine nou. Donk, jodi a, yo klè, yo di w yo ap sipòte Alix. Piskop, Men lòt tiyo, èske se pa yo menm ki te ban nou l? Si Etazini pa t vle, èske nou te tap gen 9 vòlè kriminèl sa yo ki fè ki fè pli de 20 mwa ap dirije peyi a? Si Etazini pa t vle, èske nou tap gen yon kriminèl, yon zenglendo tankou Ariel ki nan tèt pouvwa a? Si Ameriken pa t vle, èske nou tap gen yon Mateli Eske nou tap gen yon jovenel. Ok se paske mesye sa yo se yo menm ki ap deside pou nou yo toujou chwazi sa ki mal pou popilasyon an sa kap detwi peyi a donk pa bliye ayiti son peyi menm loske yo di son peyi ki pov men son peyi ki gen anpil richès andan peyi a. Donk, Etazini, pwobableman, li pwofite de prezans Alix pou ke li eksplwate davantaj tout richès ke nou gen yo. Donk, bato sa yo, kòm nou di, jodi a yo pli vizib, men ke nou konnen yo te toujou la, yo te toujou ap eksplwate nou, yo te toujou ap sipòte de dirijan malonèt ki pou dirije nou. Donk, yon lòt fwa ankò, nou menm kòm Ayisyen,